Alo madam mesye bonjou bonswa pou tout zanmi ki sou chèn pale ayiti e se yon lòt plezi yon lòt okazyon nou tounen sou platfòm nan avèk yon lòt nouvèl an detay m salye tout moun nèt ki branche e kap tande kap gade pale ayiti salitasyon pa nou espesyal ke bondye kontinye beni nou mèsi avèk tout fanatik ale enfòmasyon Enfòmasyon, Jodi a la, gen anpil, gen plis pase 2 bis ayisyen ki debake an Ayiti, ki yo soti Sendomeng, yo depòte yo depi kòmansman semèn nan, Dominiken ap depòte ayisyen, yo depòte ayisyen yo, yo pran tout sa ayisyen yo te genyen, ebyen yo voye ayisyen yo nan peyi a la avèk 2 bra balanse. M pral moutre nou kèk imaj talè la, sa k fè m ap gade talè a la yon videyo. Kote yon masisi, masisi ap kriye, masisi sa li te nan sendomeng, e li di lap kriye se pa pou lòt anyen paske li di an ayiti e yo pa vle wè masisi yap touyel, ebyen nou tap nou tap gade madam mesye masisi sa kap kriye, li di e li nan tè panyòl la depi lè li te gen 5 5 lane, wè nou se nan tè a li lotbò al leve, e li fè konnen li te gen 5 lane, depi li sendomeng ebyen kivedi se yon masisi ki pa konn anyen de kesyon ayiti paske li di li pa janm al ayiti lèl te gen 5 lane ebyen manmann te al avèk li sendomeng ebyen masisi sa ap kriye li di li konn gade yo pa vle wè masisi ayiti yap touyel ebyen se poutèt sa li tap kriye. E lòt bagay ankò dominiken yo fè, yo pran moto ayisyen yo. Nou konnen gen anpil ayisyen lòt bò a ki tap fè taksi, ki gen moto yo ki te konn pou al travay tou. Ebyen dominiken depòte yo, yo pran tout moto ayisyen sa yo te gen. Alò m pral moutre nou sou ekran la pou nou wè kòman sa ye. N ap gade pa egzanp bis sa la, yon bis ki plen ayisyen devan l, se ayisyen ki sot nan tèpwen yo la dominiken depòte. N ap gade la yon bis, sa se bis la, tout ayisyen yo devan l. Sa se la, e yo fenk pran ayisyen sa yo la, yo pral voye yo an Ayiti. N ap gade la, Ebyen se konsa madam mesye imigrasyon nan peyi sendomeng ebyen yap depòte anpil ayisyen depòtasyon vrèman fò nan sendomeng e nan moman nap pale la yo depòte anpil frè avèk sè nou ki tap viv nan tè panyòl la e se tris anpil nap gade la se machin nan tè panyòl la kap ramase ayisyen gade la dominiken yo la nap gade machin yap ramase ayisyen anpil ayisyen menm yo pran ebyen e mpral moutrew nan moman yo pran tout moto Ayisyen sa yo, oubyen Ayisyen yo te gen moto nan men yo, Dominiken yo fin depòte yo, yo pran moto yo ale avèk yo. Gen Ayisyen e yo pran moto yo, si yo jwenn yo ta. Sa k sot travay, ebyen yo kanpe yo pran moto yo nan men yo, n ap gade la, yo mete moto yo nan nan machin yo, wè. Yo fin depòte ayisyen yo pran tout moto sa yo nap gade la plizyè moto wi e yon pil machin devan la plen moto ayisyen ladan yo wi ok nap gade la yo pran moto yo wè ebyen se konsa madam mesye dominiken yo depòte anpil anpil ayisyen e se dwòl ayisyen sa yo vin nan peyi a la peyi a ensekirite pa gen anyen an ayiti men tout ayisyen sa yo debake nan peyi a sa tris anpil e kounye a vwa pèp la m pap di anyen. Feeling nan pou pèp la pale. Kòman nou ye an ale.
Pale Haiti bonswa a tout ansanm teknisyen kap pèmèt ke radyo a avanse mwen salye nou nan non Jezi map Fè opinyon sa a pase pou mesye a ki gen pwoblèm ansanm avèk madanm ni k ap tyap sou li. An, gen yon bagay ki di w ke chyen k abitwe bwè ze, l ap toujou bwè ze, kèlkeswa kote l pase. Wadèvè wotè ou wè yon kana vole, labou a toujou kole anba pye l. Di misye fèt atansyon l. Si se te mwen, kòman m tap regle sitiyasyon sa? Fanm lan li di l al travay. Men chak kon l òf Lal jwenn nonm ni. Ebyen si misye sansib pou byen yo pou fanm nan pa pran byen se pou misye mete san fwa l deyò pou misye bay fanm nan liy fè tankou l pa konprann kite fanm nan al pran plezi nan otèl la met veye fanm nan epi etan fanm nan nan otèl la. Se pou misye vini nan otèl la pou misye apèsi depi misye depi misye konnen fanm nan nan otèl la e nan ki chanm fanm nan ye se pou misye vini rele polis epi fè ripòt lè sa misye divòse free divòs free. Fanm nan pa gen dwa met pye nan kay la ankò. Depi kwaze fanm nan nan otèl la a nèg la, fanm nan pa gen dwa met pye nan kay la ankò, lapolis ap bay fanm nan tchospassing pou fanm nan pa janm met pye nan kay kote misye ye a. Lè sa se si misye pa damou wi. Si w konnen w damou, ou dakò fanm nan. ap taye avèk lòt nèg deyò e sa pa fè w anyen, pa gen yon pwoblèm pase se la grande mode. Ni fanm Ayiti, ni fanm Etazini, tout fanm lebondantye, yo tout, laplipa nan yo, eskize m pou sa ki fidèl yo, ou konprann, men majorite fanm nan mond sa a, se lafendimonn. ki sanse ap avanse, fanm yo pa respekte ni mennaj ni mari wadèvè sa li ye a, epi pou yo pa kapab gen plizyè nèg. Sitou si yon nèg ou nan djòb koupe zèb, w ap kondi machin, w ap fè agoch, w ap fè adwat, etandike fanm nan bezwen pran plezi, lè fanm yo manje, yo bwè, Ou te mèt wè wadèvè jan fanm nan ye Ayiti, lè l antre isit i manje, i bwè, i bezwen yon nèg pou pran plezi avè l. Si w pa janm ka pran plezi a, enben l ap chèche yon lòt nèg pou ba l plezi. Fanm nan plis renmen plezi ke l te ka gen byen. Misye ap pale afè de kay, afè de lòt bagay. Bagay sa yo se radòt yo ye wi. Lè yon fanm gen foli, li bezwen pran plezi. Ou konprann? Lè sa a, fanm pa gen Sa wap rele lamou Bondye a fanm pa gen lafwa vre se gason t gen kè sansib fanm pa janm gen kè sansib alò si misye santi ke li twò damou pou fanm nan kel aksepte fanm nan genyen yo 2 e lè w wè fanm nan ap ap pran plezi avèk yon nèg nan otèl la se pa yon sèl nèg li gen fanm nan gen plizyè nèg ou konprann etazini mezi nèg yon fanm genyen se mezi kontribisyon lap antre. Ou konprann? Fòk misye pran men li e fòk misye e fè fòk misye pran prekosyon paske si misye pa pran prekosyon fanm nan lap fon jan lantre nan kay la plas a lòt nèg la lap pran pitit yo epi lap bay misye tchal sipòt lap met misye deyò malonètman sa vle di ke konsidere misye kòm egare. Ou konprann? Se konsa bagay yo ye isi, la. Si misye se yon nèg ki te gen teknik, li t ap file fanm nan, bay fanm nan liy, epi pou li kenbe fanm nan a nèg la, li rele polis, li fè ripòt, epi apre sa, epi li t ap divòse. Li divòse san senkòb e fanm nan pa, menm rad fanm nan, fanm nan pa t ka pran anndan kay la, se te mwen menm. Ok? Alò? Nan sitiyasyon sa a, se sa ki pou misye fè. Si misye pa fè sa, monchè, misye fenk kòmanse nan petren. Ou konprann? E lè w wè fanm nan ap kòmanse fè sa, se depi Ayiti fanm nan plase sou misye. E lè l antre, se pa yon sèl nèg li genyen. Li gen plizyè nèg. Yon an gen plizyè nèg. Pase gen de kalite fanm ki sot Ayiti, lè yo rive isit, Etazini an se sou do yo yo pote l. Yo fè sa yo vle. Ou konprann? Yo pran nèg yo vle. E nèg yo genyen an pa ka di yo mèd paske leta pou yo, lwa Etazini bay fanm twòp, m te kapab di, bay fanm twòp priyorite sou volonte gason. Ou konprann? Kounye a la, se sa pou misye fè. Si misye pa fè sa, an tou ka pale Ayiti, e jan w wè moun yo Ayiti e pa konsa Ayiti ye, an tou ka sa se opinyon m, ke m voye, konsèy misye mande, sa vle di ke fòk misye memorize kèk konsèy y ap ba li, sa vle di sa m di w yo se lesansyèl. Kèlkeswa lalwa, se kenbe moun nan prèv alamen epi kòl lapolis, fè ripòt epi divòs la fèt san depanse senkòb. Ha! Oke, se konsa bagay yo ye. Alò si misye, si zanmi an di li, ou konprann, si zanmi an di l misye ap mande konsèy, misye ap mande pawòl, sa vle di, misye ap, si misye ap di te gen kay ou te gen agoch ou te gen adwat. Si fanm nan te renmen bagay yo, fanm nan pa t ap janm al kouche a lòt nèg. Alò se se renmen fanm nan pa renmen bagay yo, fanm nan pa renmen lajan misye a sèlman, li renmen plizyè lòt lajan, e sitou Etazini, pito pa bay fanm nan lajan, men ou bay fanm nan plezi. Si fanm nan pa jwenn plezi, kèlkeswa sa w te ye, l ap kite w. Bon, misye te kapab jwenn fanm nan e kouche anndan kay la ansanm avèk yon lòt nèg deyò. Epi, I di misye pa rantre, pa rantre. I kite misye lontan. Epi, misye pa ka rantre nan kay la non. Misye pa ka rantre nan kay la non. Misye, fò misye aprann lwa Etazini an kòman li ye. Se fanm ki gen dwa, fanm, timoun, vye granmoun. Se twa moun sa te fè sa yo vle anndan peyi a. ok avèk moun enbete, moun andikape. Ou konprann? Men, kanta pou gason menm, gason pa kanpe sou anyen. gason pa kanpe sou anyen. Mon chè, sa te fè m baka dou, m dou kouraj mon frè. Konprann? Kouraj.
Vwala kamarad, e mèsi anpil pou entèvansyon w, e vwala mèsi anpil. M pral pwolonje la, nou pral pran lòt zanmi sou lig nan. E gen yon zanmi la, e zanmi pare pou nou pale paske lè ap kouri nan men nou la, ou sou chèn pale Ayiti, ebyen kounye a la nap tande vwa pèp la, ebyen kote nap fè entèvansyon moun yo pase la. Yon ti pasyans pou mwen silvouplè, e pou m konekte avèk yon lòt konpatriyòt sou lig nan la ki pral fè entèvansyon pa l pase. Ok vwala vwala madam mesi se sa se sa se sa se sa eee ok ok sa son gwo fanatik wi ki pral pale la li voye tout imaj tout kote lap tande chanel la mèsi anpil mèsi pou sipò a mèsi anpil kamarad koman w ye nan ale ou sou chèn pale ayiti nan nan ale.
Bonjou pale ayiti koman w ye koman sante. Ayi Koman manman w ye frè w sè w fanmi w yo tout fanmi w madanm ou bon m pa konnen tout fanmi an an jeneral mwen salye yo nan non granmèt la ou menm m salye w trè fò trè fò trè fò pou bon travay sa wap fè. Mande Bondye pou l vlope ou anba manto de gras li, pou l pwoteje ou, anba gwo pou l vlope ou anba gwo manto l la, pou l jete benediksyon, Bondye ap jete benediksyon n sou ou, pwoteje ou, paske pèp mechan pa kontan wè moun k ap fè bon travay. Men pou bon travay sa wap fè pou pou pou peyi a gen moun ki konprann ou gen moun ki pap konprann ou ebyen bondye bondye avèw benediksyon bondye avèk ou gras bondye avèw kote ou met pye ou bondye devan ou menm ou dèyèl wap swiv li. M salye w ankò, m salye w ankò. M salye tout fanmi an jeneral. Manman w, papa w ankò ki te ba w edikasyon, ki fè jodi a, ou ka fè lemond antye tande sa k ap pase Ayiti. Paske, se kòmsi ou met, gen anpil moun ki deyò yo. Peyi a se nou te nan fè nwa a se de e avan gen yon seri de bagay nou pat konnen gen moun ki pat konn tan konnen sa kap pase ayiti nou te ou te ka konn tande kòm sa kòm sa men jan wap ba nou bagay yo la nou pa mwen menm m pat konnen yo kòm sa m pat konnen yo kòm sa eben depim kòmanse tande w Mwen mwen mwen vin konn anpil bagay kap pase ayiti antou mèsi mèsi pou ide sa ou te genyen pou te ka fè pou pèp dyaspora tande konnen tout sa kap pase ayiti mèsi ankò bal ayiti mèsi men tou gen anpil dyaspora tou tankou mesye sa mwen tande ki ki ki rantre Ayiti kal fè kay pou manman l, yo kidnape l, yo touye l. Se paske yo pa koute w. E kòmsi y ap fè w pale an ven. W ap pale an ven. Men ou pap ou pap pale an ven. Gen moun ki koute w, gen moun ki tande w. Gen moun ki koute w. Sa k pa koute w, sa k sa k sa lè w di yon bagay li pa koute w, sa se pwoblèm pa l. Men ou gen moun ki koute w. M konnen ou gen moun ki koute w. Mwen menm lèm jwenn yon video ki gen yon bagay ou di gen kèk m pran m voyel bay bay yon lòt isi an nan diaspora m voyel bay lòt pou yo ka konnen pase tankou ou konn di pataje m voyel bay lòt pou yo ka konnen sa kap pase si si yo ka ale si yo paka ale. Bon gen video mwen konn pran mwen voyel ayiti bay moun mwen lèm voyel yo dim mèsi paske yo pat konn sa yo pat tande sa ou konprann depim jwenn bagay la m voyel ba yo ebyen E sa ki pa kouto yo, pase tout tout tout mwa ki pase yo la, mwa davril, anpil dyaspora mou desann anba, al al pèdi lavi yo, se paske yo pa kouto. Mwen menm, mwen menm k ap pale avè w la, depi desanm mwen te gen pou m al Ayiti. Desanm 2019 mwen te Ayiti. Desanm 2020 an, mwen te gen pou m ale. Men m te kòmanse kouto nan mwa doktòb 2020. Enben m tande tout sa w di m pa ale. M di petèt an avril, avril menm se pi ankò, m di m chèche kote m mete m mete dèyè m. Bon mwen di aprè, petèt grand vakans, mwad jiyè petèt ou mwad out, la m deja pa nan bagay konsa ankò, m m gentan chanje davi, m di m pa prale paske tou lè jou m tande sa w di, m di m pa prale. La ide k nan tèt mwen, mwen di petèt desanm pwochen. Men m gentan reflechi yon lòt bagay, mwen di petèt desanm pwochen, men m vin reflechi, mwen di si gen eleksyon, premye tou, dezyèm tou, petèt se an desanm, alò Ayiti pral cho ankò. M di m poko, bon m poko konnen. M poko konnen. M di petèt desanm pwochen men aprè m poko konnen. E tou ton di pa vini mwen menm pap vini. M pap vini paske m pa pral bay bandi touye m. M pa pral bay bandi fè dekabès sou mwen pase m pase anpil mizè kote m ap viv lan nan fredi a pou m leve 4 pitit alò m pa pral bay bandi touye m pou m pa jwi pitit mwen yo. Konprann? M pa pral bay bandi fè fè fè fè dekabès sou mwen. Toutan toutan m pa tande anba Bon toutan m pa tande w di on moun ka dyaspora pe vini, dyaspora peyi a tèl bagay te chanje si sa m ap toujou tande w. Depi m pa tande sa depi m pa tande pawòl la nan bouch ou bon mwen menm m poko m poko ap deside. Ou konprann? Se mesye a k mennen tèt li al bay touye l paske yo pa yo pa koute w yo pa koute ou paske w konnen nasyon nou an gen anpil ki tèt di se sentoma yo wè yo ye se se sentoma yo ye se lè yo wè pou yo kwè se lè yo wè pou yo kwè enben. M ta swete m ta mande m ta m ta swete tout diaspora kap tande w yo fok yo konn tande lè w di yo pa vin ayiti se pou byen yo se pa pou tèt ou se pou byen yo w pale yo lè pale a diaspora yo lè pale ayiti di nou pa vini pa vini alò pale ayiti lè a rive merci beaucoup. Mèsi wa pase mesaj la. M voye ti mesaj sa pou pou ou e mèsi e pòto byen si w tand pòto byen selon selon lè wap tande l la bonjou bonswa bonswa edwa bon.
Vwala se sa mèsi anpil fanmi mwen mèsi anpil e mèsi mèsi anpil mèsi mèsi ke Bondye beniw mèsi anpil vwala e ok ok ok e voye yon voice wi yon zanmi voye yon voice la map gade mwen si mka pase l pou li e ban nou ti pasyans silvouplè pou nou konekte avèk yon lòt kamarad sou ligne la atande m pa janm avèk la. Ok vwala se sa. E ba nou ti pasyans pou nou konekte. Ok. Vwala. M bal konekte an lòt zèm sou li nan la pou nou wè. Ok. E sa lan. Ok. Ok. Vwala, e yon ti pasyans pou nou pou m konekte avèk yon lòt kamarad sou lig nan la, e pwogramasyon an lou nan men nou la, men n ap fè yon jan pou nou wè, pou nou kapab e. Ok, zanmi m kòman w ye? Ann ale. Pale Ayiti, bonswa.
Koman ou ye? Koman ti Edwa ye? Monchè pale Haiti, mwen felisite ou pou kouraj ou, m felisite ou pou fason ou pran diaspora a kè, paske kelkeswa diaspora k mouri an Haiti, monchè fanmil pa kapab reproche ou paske ou ban nou anpil konsey. Monchè Se pa yon voice m bezwen voye ba w pou pase, se jisteman dyaspora ki gen pwoblèm ak madanm ni an. M ape ba ou, m ap eksplike w egzakteman kòman sa ye isi. Mwen m rantre isi depi lè m te jèn ti gason, m nan 42 zan isi, ouvè zòrèy ou pou m ba ou. pou w tande epi lè w fin tande w ap transmèt avèk dyaspora a. Pa okipe dyaspora a. Dyaspora ou wè ki ap pale, ki voye mande konsèy la, pa okipe l. Pa okipe l. Ok? Paske rezon m di w pa okipe l, li gen prèv. Ozetazini, depi w gen prèv enfidelite, Ou kite moun nan, moun nan pa gen anyen, absoliman rien pou ba li. Wi, si nou gen byen a de. O, si l te gentan gen kay la avan fi a te rantre Ozetazini, sa se yon lòt bagay. Si l, men si l met non fi a sou kay la, petèt, si fi a pran avoka, jij ka mande pou l bay dedomaje Fi a avèk yon pousantaj ki trè trè trè trè minim. Ozetazini malgre se yon peyi ki chaje avèk imoralite, men lòske w marye, ou enfidèl nan maryaj la, se bagay gouvè, se bagay lalwa pa tolere. E me, misye ye Ozetazini lontan l konn sa. Misye p ap kite fanm nan. Si l t ap kite fanm nan, avèk prèv sa yo, li t ap pran yon avoka Epi de tan twa mouvman l t ap divòse. E avèk prèv sa yo tou, depi rezidans dezan an fini, manmzèl pa ka rezide ankò. Li petèt kapab marye avèk yon lòt nèg, men li pa p rezide ankò. Men kòman si ou marye avèk yon fi Epi genyen ou abize fi a, fi a pa ka rete avèk ou, fi a separe. Men avan separasyon an, fi a dwe, fi a oubyen gason an dwe genyen yon report polis. Avèk report polis sa, ou kapab ale nan imigrasyon oubyen si w gen 2 zou 3 temwen. Men la, misye gen prèv Li pa gen anyen poul wè. Sa w wè lap di la yo se feblès si li renmen fi a li pap kite fi a. Depi se yon nèg ou wè ki gen madanm ni kal kouche a lòt nèg li toujou ret nan kay la avèl li toujou kouche sou menm kabann avèl ou wè lap mande konsèy se eskize mwa lèkspresyon se radote nèg la ap radote m ta swete ou voye voice sa a bali poul tande se radote lap radote. Misye genyen kès la 99 pwent 9 pousan. Yn fwa ke ou gen prèv ozetazini ou pa gen pyès anyen anyen pou e ou ou pa bezwen ezite de anyen. Si ou pa gen prèv se di yap diw men ou gen prèv ou sou telefòn ou men fi a rantre nan otèl avèk yon yon nèg epi fi a dol pa janm gen jou off ebyen pale Haïti m ta swete ke w voye voice sa bay nèg sa pou nèg di pou nèg la kapab pa enmègde w pou l pa enmègde moun li bezwen kòmsi konsèy vagabon an pa bezwen pyès konsèy tande. Kèlkeswa konsèy li ta jwenn lap toujou ret ak fanm nan loske ou konnen e ou di mwens li menm li nan menm bagay la tou paske si ou se si ou nan menm bagay la tou ou konprann ok men si ou pa nan menm bagay la ki rans pou gen prèv epi pou yon fanm al nan otèl a yon gason epi pou fanm sa nan kay pou ap vin mande konsèy Si w bezwen konsèy son avoka, se konprann, se yon avoka pou al pran pou di avoka men prèv mwen, kounye la wap tande kisa avoka a di w. Ebyen pale Haiti m kite w la, m ta swete ke w voye mesaj sa bay misye epi tanpri pale Haiti. Apre w fin pase mesaj misye a kòmsi w pale e apre w fin pale o sijè de sitiyasyon misye a, de ka misye a, pa pale de bagay konsa ankò e moun debi w. non e gen bagay ou pa foure kòw ladann.
Gen. Tèt chaje. Mèsi zanmim.